E bonswa ou byen bonjou tout moun. Sa wale depan de lè ou wale gade video sa. Jodi am vin fon ti video pou moutre nou kek bagay e menm ke gen moun ki ka konnen konsa tou gen moun ki pa konnen yo sou Google. Premye sa m wale moutre nou, m wale moutre nou koman nou chanje foto email nou. Foto ou genyen sou email la, ou chanjel ou met yon lòt. Dezyèmman, ou konnen tout sa ou fè sou telefòn ou avèk email la, Google anrejistre yo. Lè m di, tankou, konbyen fwa m al nan WhatsApp, konbyen fwa m al nan Facebook, konbyen fwa m al nan YouTube, Google anrejistre tout nèt. Men sa m pral fè la, m pral moutre ou kòman pou jere sa. Si w vle w siprime yo, si w vle w toujou. Ou kitel sou li kom li pa anyen men si w vle w ka siprime yo paske kelkeswa moun ka al cheke pou l di men konbyen fwa w t al sou youtube men konbyen fwa w t al sou whatsapp pou yon jou ok sa vle di chak jou nèt konte pou tout ane mwen di tout tan konte men sa m pral fè m pral moutre nou koman pou nou fè l ok m pral moutre nou koman pou nou fè l ok kounye a nou prale sou google Ok ou pral sou Google li met se sou telefon ou ou te ka al ladan ou pral sou Google lè ou rive sou Google wap wè kote ti foto a ye a kit se non kit se e li pa gen foto kit li gen foto ou ka klike ladan ok kote non ou ye anlè a a dwat ba w yon ti yon ti dwat yon ti yon ti ba ki gen 3 ti ba lad ki gen 3 ti boul ladan wap wè foto ou epi non ou ladan wap klike ladan epi wap al wè kote ki make. Sa a se an español li ye e gestional tu cuenta de Google ok tu cuenta de Google wap antre ladan l. Lè w fin antre ladan l pou chanje foto ou genyen sou Google sou profil ou a sa wap fè wap ale nan kote ki make a goch enfòmasyon pèsonèl ou antre nan enfòmasyon pèsonèl. La li monte nom, dat m te fèt, paske e m te anrejistre yo lè m t ap fè kont Google la. Si m vle, m ap annik antre nan yon ti kare ki gen foto a ladan l, li fè yon fòm kamera. Ok, ou antre ladan. Li di ok, li di pou kounye a pou mete foto a. Si m vle mwen menm, kòm m pa m nan, m pa p chanje foto a, m ta van tou antre la, epi m al chèche foto a kote l ye. Ok, kote foto a ye sou bwat la, M tap pran l epi mete ladan l. Mwen menm kòm m pa mete foto e m kite l senp. Men si w ap mete foto w ap annik antre ladan l e kote l make seleksyonal foto ok w ap selefsyone foto a epi pou w mete l ladan l dakò. Dezyèmman e pou enfòmasyon e Google genyen sou ou ok sou pou enfòmasyon w ap ale nan done pèsonalizasyon Done pèsonalizasyon pral ladan. Lè w rive anba, w ap desann anba, w ap wè yon kote ki make Mon activité. Ok, si w gade la, w ap wè Mon activité. W ap annik tcheke sou Mon activité. Ok, lè w rive nan Mon activité, w ap desann. W ap wè tankou tout kote m ta ale pou jou a, mwen menm e. Mwen menm e. M te fè anpil lòt bagay. Pase mwen menm e. W ap wè la gen 70 atik ekip ki anndan l. Si men ouvri l, w ap wè se tout kote m ta ale pou jodi a ladan l. Yo vre, li di m dal sou whatsapp, ok, m dal sou whatsapp business, e m itilize bagay, ok, anpil. Sa vle di tout net, ok, tout kote m dale, li di m dal sou paj kalabinè de chili, e m dal sou microscope, word, m dal sou tout bagay sa yo. Pase li tout di m yo, m dal la dan yo. Ok, tout kote m dale yo, li tout di m mal la dan yo. Li di m al sou youtube, mal sou yon bagay ki rele match, mal sou plize bagay. Sa vle di si m vle m siprime yo ok si w vle w siprime tout nèt ok wè kote li make retire si m retire yo la map baw egzanp m klike sou retire tout nèt ap sòti ok tout sa yo sòti tout 70 la elimine sa vle di e ou mèt tal sou play store lap make kelke swa kote w t ale a lap make e se poutèt sa e ou ka al siprime yo ou ka al siprime yo lap pi bon pou ou chak jou ok pou chak jou li di m tal sou youtube pou jounen an Tout nèt sa yo konte. Li tou met lè yo, lè yo ta ale a. M ta al sou Facebook, vous avez visité telle lè, li di m al sou Facebook, m vizite Jacel, non, tout non. Sa vle di tout kote, li di m al sou YouTube, m al jwe mizik, men ki mizik m te chèche. Sa vle di si w vle ou ka siprime yo e pou plis kontwòl, ou ka siprime tout nèt. Ok? Byen, si w potko abòne avèk chanèl la, pa bliye fè sa. Annik peze ti klòch, ti kote ou wè ki make s'abonner a epi. Peze ti klòch notifikasyon an pou kèlkeswa videyo m lage pou ka wè l. Dakò? Mèsi.